Zanmi RTK yo, nou nan peryòd eleksyon nan peyi Etazini. Nan sèlman kèk mwa ankò, nou pral konnen kiyès k ap chita sou chèz boure Mezon Blanch lan. Èske se Kamala Harris? Èske se Donald Trump? Bon, sa li menm, nou pa konnen l. Men, èske w te konnen ki jan yo òganize eleksyon nan peyi Etazini? Kòman pati politik yo chwazi kandida yo? Ki sa ki eleksyon primè lan? Nou souvan tande tèm sa yo, men jodi an nou pral pote eksplikasyon pou ou. Se tout kesyon sa yo nou pral reponn epi devlope pou ou ak lòt enfòmasyon konsènan eleksyon prezidansyèl 2024 amerikèn lan e pa bliye wap swiv emisyon RTK Géopolitique alawonnbadè. Eleksyon prezidansyèl amerikèn lan se yon pratik konstitisyon amerikèn lan mete an plas pou pèmèt chak 4 lane yon prezidan eli. Lè nou pale de prezidan eli, kidonk yon prezidan ki pou pran pouvwa, kote yon prezidan ameriken pa ka fè plis ke 2 manda, epi chak manda sa yo sipoze dire 4 lane. Eleksyon prezidansyèl la se yon pwosesis ki kòmanse yon lane avan manda prezidan ki sou pouvwa w lan pran fen, yon metòd ki rezime an 2 pati politik ki se demokrat ak repibliken, men gen plizyè lòt pati politik men yo pa fin twò enfliyan Kidonk, yo pa p antre nan demonstrasyon nou an. Men kite m di nou, tout chema eleksyon amerikèn lan baze sou yon tèm ki rele scrutin indirect. Kisa tèm sa vle di? Scrutin indirect la se yon eleksyon ki pèmèt gran elektè yo chwazi kiyès k ap prezidan ak vis prezidan Etazini, kote gran elektè yo vote pou 2 kandida yo. Men se kandida ki resevwa plis vòt la, sa ki fè, se kandida ki jwenn vòt majorite gran elektè yo k ap prezidan, paske nan peyi Etazini, Fason yo òganize yo pou moun prezidan, li gen yon konsèp, se pa fòseman pèp la ki chwazi prezidan. Wi, piblik la vote, men, se vòt gran elektè yo ki pi konte. Nan emisyon pase a, nou te defini pou ou zanmi RTK, ki sa yon gran elektè vle di. Kounye a, ki jan yo òganize eleksyon an? Se la a nou ye. Ebyen, eleksyon amerikèn lan òganize an 4 pati e nou pral dekòtike 4 pati sa yo pou ou. Premyè pati an, se dezinyasyon de kandida, sa ki vle di, fòk pati politik ki konsène yo chwazi moun y ap voye nan eleksyon an. Men pou sa fèt, li yon ti jan konplekse, men n ap esplike w li le pli brèf ke posib. Kòman pati politik yo chwazi kandida yo? Pou chwazi kandida, Leta òganize yon eleksyon ki rele eleksyon primè. Se la a bagay la parèt enteresan. Nan eleksyon primè lan li menm, li divize an 2 pati, gen primè fèrme ak primè ouvèt. Pou eleksyon primè fèrme a, e ou kapab rele l tou eleksyon entèn, nan eleksyon sila a, se sèlman manb pati a k ap ka gen aksè vote kiyès y ap voye kòm kandida. Sa ki fè, si ou pa nan pati politik Repibliken an, ou p ap ka vote. Ou pap ka nan vòt sa. Donk, fò w yon aderan nan youn nan pati politik sa yo. Dapre atik 2, seksyon 1 konstitisyon amerikèn lan, ki pale sou pouvwa egzekitif lan ak fason pou eleksyon prezidansyèl la òganize nan peyi a, atik sa mande fòk pati politik yo toujou pran opinyon piblik la, kidonk tout elektè yo ki elijib pou vote yo. Apre vòt fèmen yo fè pou chwazi kiyès k ap reprezante pati a, konstitisyon an mande fòk yo kapab pran avi piblik lan tou. Enben se nan kontèks sa yo òganize eleksyon primè ouvèt lan, se yon mwayen pou pèmèt elektè yo patisipe nan priz dè desizyon politik peyi a. Men chak eta yo òganize eleksyon primè lan yon fason, donk yo òganize l selon yo menm. Men leta toujou sipèvize l. Nan eleksyon primè lan, yo fini pa chwazi yon kantite delege ki pral reprezante eta a onivo leta santral e se delege sa yo ki pral vote pou kandida chak pati yo. Mwen konnen w ap poze tèt ou kesyon pou di ki bò E kiyès delege sa yo pral vote? Sonje mwen te di nou delege sa yo se eleksyon primè lan ki bay yo. Donk, y ap soti nan tout eta yo e se yo menm ki pral vote nan desizyon final la, nan konvansyon an. Ebyen, konvansyon an li menm, gen sa ki rele konvansyon demokrat ak konvansyon repibliken. Konvansyon an li menm se dènye zèl kat la, se dènye pwosesis sa ki pral detèmine, ki pral nomine, ki pral ratifye kiyès pati a ap voye kandida pou tout bon. Konvansyon pou pati demokrat la ap òganize soti 19 pou rive 22 out 2024, kote delege Pati Demokrat yo pral aksepte epi nomine Kamala Harris kòm kandida prezidansyèl 2024 la pou Pati Demokrat la. Kidonk, pou yo chwazi kandida yo, pati politik yo òganize yon eleksyon nan tout eta yo, atravè Leta santral ki sipèvize yo, e nan eleksyon sa yo, yo jwenn yon kantite delege ki pou vote pou kandida yo. Se la nou di, Se delege sa yo k al vote nan konvansyon an. E yo pa inyore opinyon elektè yo nan peyi a. Lè nou di elektè n ap pale de moun ki elijib pou vote yo. Daprè dènye chif ofisyèl leta ameriken pibliye, gen anviwon 240 milyon sitwayen ki elijib pou vote nan eleksyon prezidansyèl 2024 la. Sa ki vle di, kandida ki kalifye nan eleksyon primè yo, se li menm pati a ap voye e nou kapab di, Nou fini ak premye etap la nan dosye eleksyon prezidansyèl la. Kounye a ou gen yon ide de kòman yo chwazi kandida yo pou kous prezidansyèl la. Kounye a, dezyèm etap la, se deba televize yo. Etap sa li menm ki se yon etap ki ekstrèmeman enpòtan. Aprè ke chak pati yo fin nan envesti nan eleksyon primè yo, fòk 2 kandida yo afwonte youn lòt, sa ki se yon tradisyon nan politik amerikèn lan. Nan etap sa a nou jwenn kesyon piblisite chak kandida yo. Nou kapab di kanpay elektoral kandida yo kòmanse avèk gwo bidjè yo pral deklare yo, chak pati yo pral nan anpil meeting, pral kòmanse ebyen kandida yo pral kòmanse denigre youn lòt, pral gen yon veritab challenge, mèt di w yon batay pou chèz boure Mezon Blanch lan. N ap jwenn egalman tou kesyon kisa chak kandida yo genyen kòm ideyoloji politik, sou kisa politik yo an baze, yo pral eksprime yo. Mentnan, Twazyèm etap la, se eleksyon an. Eleksyon an ki pral kòmanse nan mwa novanb k ap antre la. Donk, madi ki ap suiv premye lendi nan mwa novanb lan, ameriken yo pral vote pou chwazi gran elektè yo. Donk, yo pral vote pou chwazi kiyès y ap nomine kòm gran elektè ki pral bay vòt final la. Se eleksyon sa k pral fèt la. Kandida ki pral gen plis gran elektè ki vote l la, nou konnen se li menm k ap eli. Yon kandida bezwen an mwayèn 270 vwa gran elektè. Gran elektè yo pou kounya ki o nonb de 538 nan peyi Etazini e nan emisyon pase a nou te eksplike w kòman chak eta yo jwenn gran elektè pa yo e chak eta yo jwenn gran elektè pa yo e sou nonb reprezantan ou gen nan kongrè a sou kantite senatè ou genyen avèk sou pwa demografik ou lè nou di pwa demografik popilasyon lakay ou a ki tay li fè konbyen moun kap viv nan eta w la yn fwa ke ebyen kritè sa yo respekte kidonk Chak eta yo ap jwenn kantite gran elektè pa yo. La nou eksplike sou ki sa yo baze pou yo chwazi kandida, kòman yo chwazi yo, ki jan eleksyon an fèt. Mentnan nou pral pran dènye etap la. Katriyèm e dènye etap la ki se priz de fonksyon. Lè nou di priz de fonksyon, vòt fin fèt, yo fin chwazi kandida, donk gon kandida ki eli. Donk li pral prezidan ou byen prezidant, donk li gen yon moman e li gen yon fason pou l antre an fonksyon, pou l pran pouvwa a, pou l kòmanse mete politik li atè, pou l travay pou peyi a. Dat ak jou prezidan an ap antre an fonksyon an nan peyi Etazini, sa nou rele investiture lan, se yon tradisyon ki toujou fèt chak 20 janvye. Son ti tan yo toujou bay prezidan eli an pou l kapab antre an fonksyon. E ti tan sa a, se la a tou l ap oblije tou prepare ekip politik li, mete administrasyon l kanpe. Gen administrasyon Trump, administrasyon Obama, administrasyon Biden. Si Kamala Harris rive prezidant, ou pral vin jwenn administrasyon Harris. Donk, se konsa politik Etazini an. fonksyone. Mwen espere nou te konprann e ti kout eksplikasyon sa nou te pou nou te pote pou ou vit fè. E nan emisyon k ap vini an, nou kapab di pwochèn emisyon an, nou pral prezante ou kiyès Kamala Harris ye, soti nan etid klasik li pou rive nan kandida pou pòs prezidansyèl peyi Etazini Damerik. Nap fè yon kout pye nan dosye eleksyon nan lakou Tonton Sam, mezanmi Kamala Harris kontinye ap bay rival li Donald Trump pye rèd nan kous la. Jan nou konnen l, demokrat 59 lane a te pran flanbo a aprè Prezidan an fonksyon an Joe Biden te fin deside fè retrè nan kous la. Ti madam sa a gen posiblite devan l la a pou l ta vin premyè prezidant fanm nan peyi Etazini. Men, Repulbliken yo frape lestomak yo pou di sa pa ka fèt toutotan ke yo la. Pandansetan, nan dènye sondaj yo vis prezidant lan devan ansyen prezidan ameriken an, men nou poko konnen eske sa pral kontinye konsa lè eleksyon yo pral dewoule novanm kap vini la. Kamala Harris kontinye ap mennen kanpay li ak fòs la, selon cnn. Ebyen, madam sa a te twouve l nan Kawolin di Nò pandan semèn sa a e li prè pou devwale piblikman ebyen pwogram ekonomik li ta genyen an. Sous la endike ke nan pwogram ekonomik Kamala Harris genyen an, nou jwenn nan konstriksyon 3 milyon nouvo lojman yon fason pou fè fas ak penuri ki genyen nan peyi a. Cnn pataje ke ekip kanpay Kamala Harris la devwale ke yo gen plizyè pwopozisyon pou fanmi klas mwayèn yo kote li pral ba yo yon nouvo kredi enpo pou ti bebe yo ebyen ki ka ale a yon montan de 6 mil dola. Pandan Donald Trump li menm bò kote pa l ebyen pwomèt l ap bese pri pwodui alimantè yo ki pral pèmèt popilasyon an viv pi byen epi ede yo fè ekonomi nan salè yo. La a nou ka wè tou 2 kandida yo ap fè dè pwomès ki prale an favè popilasyon amerikèn lan. Batay la pa piti ditou ant 2 pati yo. Kamala Harris sa ebyen chaje moun dèyèl Trump menm se pa pale antouka nap rete gade poun wè kiyès nan 2 moun sa yo ki pral rete kounya nap fè yon travèse nan dosye Iran ak Tonton Sam son dosye nou paka kite deyò jann paka kite dosye eleksyon amerikèn nan deyò a. Jan nou te konnen l pandan semèn pase sa a, pirat iranyen yo te lage gwo panik lakay dirijan blan meriken yo apre yo te fin antre nan sistèm yo a. Plizyè jounal te pataje ke pirat sa yo te gen lobjektif lage latwoublay nan eleksyon prezidansyèl Washington nan yon fason pou te chofe peyi Amerik di Nò lan. Ebyen, gen gwo update nan dosye sa la zanmi RTK yo. Zanmi jewopolitik alawonnbadè a, ebyen gen gwo Update, Google di ke vrèman gwoup pirat sa a ki te fè aksyon an afilye ak peyi Iran. Yo te vize kanpay Kamala Harris ak Donald Trump lan. Gwoup analis ebyen Google yo fè konnen ke ebyen se an Me rive nan mwad Jen, gwoup pirat sa a ki rele APT 42 te atake kont imel pèsonèl yon douzèn moun ki afilye ak Prezidan Joe Biden epi ansyen Prezidan Ameriken Donald Trump, n ap pale de milyadè Ameriken an, ki gen ladan l aktyèl ak ansyen ofisyèl gouvèneman Ameriken an, moun ki asosye ak kanpay respektif yo. Ebyen, Google presize ke yo bloke plizyè tantativ ke APT 42 t ap fè pou konekte ak bwat mesajri pèsonèl moun ke yo vize yo. Men, atak yo te kontinye. Selon jounal BBC, ekspè nan ebyen sibèsekirite, Google yo kontinye ap obsève tantativ ke APT-42 ap fè pou antre nan kont pèsonèl moun ki afilye ak Prezidan Joe Biden yo, Vis Prezidan Kamala Harris ak ansyen Prezidan an, Donald Trump. Daprè yo, pirat entènèt yo itilize taktik ki trè fasil ke tout moun abitye yo, tankou yo eseye rantre an kontak ak sib yo, kote yo fè tèt yo parèt kòm jounalis, lè sa a, yo voye imel eskwokri ki gen fo lyen an ki pèmèt yo gen aksè ak imel itilizatè lan. Yo fè konnen gwoup APT 42 a asosye ak Gad Revolisyonè Islamik yo, lame ideyolojik epi Repiblik Islamik Iran. Jeyan entènèt Kalifòni an ensiste pou ke pirat yo te vize tou itilizatè wo nivo, nan Izrayèl la ak Etazini, ki gen ladann ofisyèl gouvèneman, diplomat ak chèchè yo. Ekip kanpay kandida demokrat la a la prezidans lan, Kamala Harris, te di madi pase a li te vize pa pirat etranje yo vrèman vre, men yo pa rive atenn objektif yo te genyen an. Antouka, Iran te bezwen fouye pye l nan tchaka Tonton Sam la mezanmi, si yo pa rete vijilan, Teheran ap lage. Gwo panik nan peyi a nan moman eleksyon an. Antouka, se la nou mete fen nan ti kout enfòmasyon sa yo nou te pote pou ou. Pa bliye abòne, pataje ou t ap swiv emisyon RTK Jeyopolitik alawonnbadè. N ap rekwaze pou yon lòt pwochèn emisyon. Babay tout moun. Siw bezwen yon bon website ki bèl e byen kanpe tankou sa wap gade nan ekran an, pa ezite kontakte K-Advance Group ki gen ti non jwèt li Kaj. Zanmim pa gen regrèt!